Mezanmi bann ayisyen kòmanse aprann valorize bagay ki sot lakay nou m pa konn nan ki lang Hi guys it's Lady ki tou nan avèk yon lòt video pou ou so jan nou wèm la m avèk gwo nen mòmòd rasta nou pa bezwen pale de sa nan kòmantè a. M pral penyen e m te oblije retire lòt cheveux ki t nan tèt mwen. So, video jodi a se yon ti pale jan sa, nou gentan wè l nan tit la. So, avan m kòmanse pa bliye abone avèk channel la, like, kòmante, pataje pou yon lòt zanmi wè l, pou chèn pou fanmi a avanse ok. So, jan nou wè l nan tit video a m pral pale de la grande Blondedy Ferdinand, Blondedy Ferdinand. So. Ya, video jodi m nan jodi ya gen rapò avèk le fèt ke Blondedy ap fè yon travay serye nan kominote ayisyèn nan la, menm lè gen moun ki dakò avè l, menm lè pa gen moun ki dakò avè l. Pèsonèlman mwen menm m pa pran pa nan konfli Blondedy Ferdinand avèk konfli Florence bay Nators avèk Flo Michel. M pa fè pati deba sa yo dayè m pa ka fanatik moun, m pa konn sa k fè sa m pa renmen woutin, sa vle di. Ou mèt sòte ya, m fanatik ou pou yon ti tan, aprè sa m fanatik yon lòt moun, la la la. M pa renmen ret yon sèl kote, e pa tankou m pa gen yon pozisyon non, tankou la m pa renmen rete nan yon sèl bagay fiks tout tan. M pa renmen woutin, e sa k fè m pa renmen travay tout tan, tout kote, brèf. Nou pa vin pale de mwen. So wi, videyo jodi a gen rapò avèk videyo Blondedine ki sòti sa fè 11 jou sèlman, ki gentan a 760 mil vu. Son bagay ki ektraòdinè, men lè ganpil Ayisyen tankou la pa valorize sa ke Ayisyen parèy yo ap fè, apre sa lè lòt blan ap desann yo, yap gran sa yo pa respekte yo. Pandan ke respè a gentan pa soti nan pwòp yo menm. Menm si w pa fanatik Blondedy, ou dwe aksepte ke sa lap fè a son bon bagay. Sitou moun Tankou la ayiti gen yon pwoblèm yo pa anvi bay sak soti lakay yo valè epi yo vle pou lòt moun ki nan lòt peyi ki pa menm konn anyen de yo pou ap bay sa yo ap fè valè pandan ke menm yo menm yo pa konnen valè pa yo so pou moun ki ap pede di konsa ke se vòlè l vòlè mizik se kopye l kopye mizik. Lè nou moute sou TikTok, n ap itilize pil lòt remix mizik oubyen n ap itilize tradiksyon mizik yo. Se menm bagay yo. Lè nou moute sou YouTube lan, n ap chèche yon mizik ki fèk soti, k ap fè it, nou wè gen tan gen yon moun ki fè l an franse, gen yon moun ki fè l an espanyòl, gen moun ki jwe flit sou li, gen moun ki jwe pyano, ki jwe sesi, ki jwe sela. E menm bagay la l fè. Sof ke li tradui l, li fè, li fè, li ede kominote pa l la non san sa e di moun nan franse, mizik la soti an anglè. Li son moun ki gen talan li ka ede kominote fransè konprann sa ki di nan mizik la oubyen li wè mizik la bèl li anvi fèl tou e tradiksyon an ka fèt pou pa pran kopiray oubyen pou pa gen gwo pwoblèm moun nan fèl e pa premye fwa sa rele yon cover sa vle di yon moun fè yon mizik deja ou renmen l oubyen ou gen talan pou repwodui mizik lan ou fèl nan yon lòt lang oubyen yon lòt lòt yon lòt jan ou itilize lòt bagay pou fèl pou w swa amelyore l oubyen pou fè menm bagay avèk moun nan men nan yon lòt lang. Oubyen ou ka chante l pou moutre talon w. Se sa k rele yon cover. Sa vle di l fè yon cover mizik la. Tout moun wè anba ap bay yo se oh l vòlè mizik bagay. Ayisyen tèlman anraje menm anba videyo, vrè videyo a ki se videyo Karol G an pou wè ayisyen ki te tap ekri oh ou pa tande yo te di vòlè mizik ou sesi sela bagay. Moun pa ka pran pati men lè yon moun fè yon bagay ki bon mezanmi bann ayisyen kòmanse Aprann valorize bagay ki sot lakay nou. M pa konn nan ki lang pou yo ta di Ayisyen sa. Menm genlè pou yo fè Ayisyen se jalouzi. Le fèt ke tout Ayisyen pa ka rive nan yon domèn, depi yo pa ka, depi tout Ayisyen pa ka rive nan yon domèn, yo kont ou. Ayisyen panse tout sa ki pi anlè yo ye yo pou fè epi ap devalorize lòt bagay ki sou kote yo, apre sa kou yo wè w reyisi ladan l yo menm, pandan ke yo menm yo pa konn anyen ladan l se fòse ap fòse fè l, pou yo te ka di yo ap fè gwo bagay, ou kòm pou wè yo kòmanse bagay. Pou Ayisyen yon cheny pap janm bon pandan ke chak lè l pral lekòl li pral nan inivèsite se cheny an li bay netwaye soulye l ou li bay li. Men li menm li vle youtuber, li vle chantè, li vle desine, fè tout bagay ki gen rapò avèk bagay k ap di oh papi se sa w gratis, ki sesi ki sela. Pandan ke se pa domèn ou, se fòs w ap fòse pou yo te fè bagay. Gen anpil moun nan sa ou wè w pa t menm atann yo ka eksele, yo eksele ladan l. Anpil bagay ou wè ki pat egziste ki egziste kounya se paske yon moun te vle mete konesans li nan sèvis nan sèvis lòt moun pou sèvis lòt moun epi yo arive kreye sa se konnen ou menm ki bò w ka ye ki limit ou ki kote w vle rive ou pa so li gen tout afè rezon l li gen tout dwa l pou l fè l but m swete ke li gen otorizasyon moun ki te fè l la ou lòt bagay. Donk, men, si l mete l nan mòd kòvèt ou ki egzakteman sa paske li soti nan franse, pa p gen pwoblèm pou sa. Epi yon dezyèm pwen m te vle wè nan videyo sa, se pil bagay k ap soti sou bagay Ti Iv, Dipèfèk epi Blondedy. Sa pa regade nou. M pa konprann Haiti sa pa regade nou on sel bagay Blondedy pat gen gen rezon pou lap afiche konsa sesi sela patati patata fè video kote lap bon bagay sa bagay sa yo m pa kwè on moun ki enterese avek vi atis vi vi atis ap mennen kòman ap fè pi rechèch yo bagay sa pa tro regade m men mwen menm m gen pwoblèm avek le fèt ke Blondedy poko ofisyalize ke li kite avek ti Yves e ke nou pa konn si. Dati i, Nou gen ta pibliye pil voice, yo voye pran nou, fè pil live, fè sesi, fè sela. Mwen menm videyo m fè jodia pou m pale de mizik la, ki son trè bèl mizik, ke li byen chante, li pa rele, li byen poze sou beat la, li byen pran san, yon bèl entèpretasyon, e ke moun yo poko ka vle admèt ke l fè sa. Mwen menm se paske l fè 7 mil 800 mil vi nan on jou. Epi son bagay ki pa fèt souvan tou. Retou nan kòm de yon bagay ki pa fèt. Donk wi. M oblije fin videyo a la paske m pral penyen e ke m gen kèk lòt bagay pou m al regle. So, e sa m te vin di bagay e pou met nan tèt nou ke pou yon Ayisyen rive nan nimewo 4, 5 nan tandans li pa fasil. Se anpil travay, avèk anpil efò, avèk fanatik ou genyen deyò ki fè w rive jouskou la. Donk yo pa rete l rete konsa lè yo trete li vlip li atis oubyen vlip li fè glis anvi l vin nan bagay ki travay li travay. So nou tout ki kont li oubyen nou tout ki ap kritike l nan move fason se chèche yon bagay ki ka fè nou fè menm bagay paske la majorite dè fwa lè moun ap kritike moun nan yon nivo pou y ap desann li ba konsa se jalouzi k fè sa. So m pa anvi rete plis sou koze sa m ap just felisite Blondedy pou bèl mizik sa l fè a Blonde di m pa konnen. M toujou anvi, m toujou di Blondine, I don't know, Blonde di Ferdinand, I don't know. So map felisitel pou bèl travay sa l fè a, bèl mizik sa, e jan lap leve ran ayisyen, ayisyèn yo. Tande? So e sa m te vin di. Peace.